yon nouvo podcast e nou live nou live sou youtube nap salye tout zanmi e show sa wap kapab jwenn ni sou spotify podcast e wap kapab jwenn ni sou spotify podcast sou spotify wap jwenn ni jodi a la nou Nou si wap swiv sou ekran wap wè nou gen yon foto yon foto Wendy, Carel, Kendrick Lamar e yon robo. Nou pral pale de AI system paske nou wè gen anpil nèg yo la kap pale aprè mechanst te fin pran kou kel pran e nou pral nou pral di w ebyen kisak pase. Jodi a la, gen anpil Ayisyen k panse ke yo ka, an n di, sa blan te kab di an, fool people. E bay moun manti oubyen di nenpòt bagay jan yo vle. Nou t ap swiv nan yon, nan yon, yon live ke Carel t ap patisipe, e yon live ke mechanste te fè mechanste akoz ke mechanste tande Tony mix te di konsa ke li scamming pou yon lòt DJ ebyen misye al pase nan menm nan menm pasaj sa poul fè konnen ke se scam kel scam nou pral nou pral montre w ke Misye se pa scam ke yo scam mechanste nou vle mechanste ebyen li monte li monte live ebyen monte live e nou ta vle se carel ki pou refè entèvyou sa ankò e carel ki pou refè entèvyou sa ankò entèvyou kote fanbase lan ebyen moun ki konnen ki konnen sistèm nan tou pou ap rele pou patisipe nan show sa paske e nou vle ayisyen sispann jwe ansanm avèk ayisyen a pou konnen ke lè w gon lè w gon enpe moun ki ansanm avè w and then pou an di pran sa an konsiderasyon ahh mechanste on gwo atis ayisyen ahh on atis ki gen anpil talan yo li soti yon album yon album an di ki son bèl album nan 8 jou ki deja pase a 4 milyon vyou non sè non grenn video sa vle di montre w de kalib atis lan e tou se premye fwa sa pral fèt tou anndan sak rele ahh E rap kreyòl lan. Poko janm gen sak fèt nan rap kreyòl. E malgre nou konnen King Sweet son nèg ki move anpil, ebyen King Sweet li menm li soti mizik li an li pran anpil tan poul rive nan nan nan nan ni ni 3 milyon view. Ke ke ke se ta Wendy, ebyen Mechanste soti album ni an la, ebyen Mechanste gen mizik ki gentan nan 4 milyon view, an di jodi an fè 9 jou depil soti, 9 jou byen ou byen 10 jou depi soti depi soti album depi soti album nan yè m kwè album nan soti a madi jodi a fè 10 jou ou byen 11 depi l soti li soti album nan nou gen tout respè nou pou pou mechans-t nou gen tout respè nou on ayisyen ki gen talan ki gon seri de bèl mizik mizik ke ni mond evanjelik lan k wè ka sa k fè m ap di konsa ke èske etchèmay mizik ayisyen an èske etchèmay Ebyen gen on moun ki an tèt HMI, eske HMI ap ann di mache pa yon moun, eske HMI gon òganizasyon? Eske HMI gon òganizasyon? Paske si HMI te genyen yon òganizasyon, sa vle di lè sa gon seri de bagay atis yo te kapab pa pa fè e tou atis yo te kapab pwoteje de HMI tout sa. Nou poko antre anndan Carel pou n ap pale tou nou poko antre anndan ai system nan. E Nou gon video ke Nou genyen sou sou paj Nou sou sou met a konpa e ke Nou pale de AI son esplikasyon de Nou tap montre koman ou kapab sèvi avèk AI lan pou fè nenpòt mizik ke ou vle fè an Nou tap Nou tap montre sa e Nou gen pou Nou avanse avèk pi gwo vèsyon an the pro version and then lè sa pou Nou ka montre ou an full details and then kijan ebyen kisa AI lan li ka fè. E jodi an la, si yon Ayisyen, ebyen, li nan kesyon sa k rele bra kale an, ebyen, AI sistèm nan, ou ta dwe konnen l tou. Ou ta dwe konnen sistèm AI an. Paske li enpòtan pou konnen sistèm AI an. Si w pa konnen sistèm AI an, ou tankou moun ki pral tankou yon bèbè ki pa menm ka fè siy menm. Ki pa menm ka ka ka fè on on on egzèsis e pou montre. An, jodi an la a, Ayisyen pran tout bagay pou l mete l nan menm kategori. Se sa k fè, sou sou a thumbnail sa a, ou wè nou make Mechanste, a Ototoun, AI. Paske nou vle vin pote on ti rektifikasyon sou sa n tande k ap pwopaje sou medya sosyal yo. A Carel nèg pòdepè nèg lakay ahh misye fè yon gwo bagay 12 jan 10 janvye men tout moun retire misye kòm nèg ki plis avanse an nou tap tande Carel e aprè n fin tande Wendy k tap bay moun yon pil pawòl blòlòlò ka se Wendy bay anpil pawòl blòlòlò wi Wendy bay anpil pawòl blòlòlò afè skem nan Wendy di gen papye k siyen Nou ta nou ta renmen w pwouve pwouve fanatik ou yo avèk papye sa yo k siyen an nou ta renmen w pwouve yo paske se la nou pral ka detèmine vre èske w scamming èske w scam èske se scam yo scam ou se la ke nou pral detèmine paske anndan mèt a konpa nou menm nou pa vin pa gen anyen an transparan nou bezwen pou n wè l nou bezwen pou n wè l Pou n wè l, ebyen pou lè sa nou ka pot pote yon bon detèminasyon. Nou pa di konsa ke, Aww, pou sa misye fè an, sa pral desann ni. Non, sa pap desann. Misye sot yon bèl albòm, si w konn mizik, sa vle di w dwe adore albòm ke Mechanste sòti an. Si w pa, menm jan w ap adore albòm Zafèm sòti, w ap adore albòm Vayb sòti, ebyen ou dwe adore albòm Mechanste sòti an. Aktyèlman la, pou 2023, se 3 albòm ki, ki, ki, e, ki nan lari an la pa gen de twa non anndan etchèmay mizik ayisyen an se twa albòm ki nan lari la se se zafèm e vav ebyen mechanste se twa albòm ke baky soti pal lan l fè bèk atè e e um dizany soti albòm ni l fè bèk atè kiyès ankò uh nou aniyalèt ma uh fè fè chemen l avèk albòm ni an e uh uh dalin deska albòm ni an e e e li dèd tou nou pa tande anpil pale de li e e mechanste ebyen parèt la ebyen zafèm parèt ebyen 2 album ebyen youn nan rap kreyòl e youn nan konpa ebyen ki ap byen mache e sa mechanste fè anndan album ni an e e pou piblik li a k reponn prezan ebyen e e zafèm te pran anpil tan poul rive a 1 milyon view ke misye fèl nan nan 8 jou nan 8 jou misye deja pase a 4 milyon view sa vle di Fanatik Zafem yo nou dwe ale nan reyalite a. Nou dwe ale nan reyalite a. AI system nan, ebyen AI system wap di konsa ke kisak system AI an, ebyen kisal fè. AI system nan, ebyen pral chanje mond lan, menm kote an tou, mond lan gen pil kè sote de AI system nan. Menm kongrè ameriken ori arive ap keksyone O nivo de sa k rele AI system nan, ebyen kisa li gen anndan l, kisa k dèyè l? S, Èske s on sistèm ki la konnya la oubyen k te la lontan? S on sistèm ki la depi anvan n fèt, men potko gen moun ki mete men sou li pou devlope l. S on machin ke l ye. Menm jan w wè wobo, ebyen ou wè wobo kèk kote ou wè l nan kay ke l ponko pran aparisyon l jan l sipoze pran, ke mesye Chinese yo, ebyen mesye sa yo, yo deja gen ti robotik yo lakay yo, gen anpil sòs media, media outlet ke w wè, ebyen ou wè moun ki kanpe men se pa moun ke yo ye vre, ebyen se wobo kap pale. kap bay news tout bagay sa yo nan peyi la chine china lot kote sa yo AI system nan ebyen se on machine ke liye an di sin ta pran on computè konsa ebyen son machine ebyen mesye yo ebyen vin an di pran machine sa yo vin devlopel ebyen vin parèt yo parèt avek AI kè sote gen nan AI system nan konnya de system AI an kè sote gen ladanl se paske tout moun nèt mete men sou li menm jan yo te mete men sou sa k rele cryptocurrency an chak nèt nèg ebyen ka fè on ti konpayi crypto currency l se kè sote sa ki gen nan AI AI fè aparisyon l anndan lopital AI fè aparisyon l nan machin ke w ap kondi an la tande byen n ap di w la machin k ap kondi kounye a la Ebyen sistèm AI lan li fè aparisyon l anndan l. AI pa senpleman de pou travay ni nan machin, AI alekri, AI imaj, AI vwa, tout sa ebyen e sistèm AI an ebyen li vin parèt anndan l. Mesye yo si tèlman wè AI sistèm nan li prale non lòt nivo, Ebyen kongrè ameriken te rele pou nèg ki di li se the father of it pou vin poze kesyon ebyen pou reponn kesyon. Te gon nèg ki tap travay nan sistèm AI lan, misye li menm nap chèche non an pou nou pote ba ou, misye te bay demisyon li menm, li di konsa ke sistèm nan li pa safe pou li. Son sistèm jouska mentnan la ebyen. ki pral bay anpil pwoblèm, daprè ebyen sa mesye k ap chèche yo yo menm yo fè konnen. AI sistèm nan ka transfòme nenpòt foto, se sa n te kapab rele lontan avatar, avatar picture, e AI sistèm nan, pa egzanp si w te bezwen, an n di ou bezwen voye yon lèt bay madanm ou kounya la, ou pa bezwen al ekri anpil bagay. Ou senpleman direkte AI de sistèm AI an ki sa ke w bezwen pou l ekri an, li menm l ap ekri l pou ou. E l ap ekri l, mezanmi, si se ou menm ki ta pral ekri l w ap pran dezèdtan, twazèdtan pou w ekri l. Men, si se sistèm AI an ki ekri l pou ou, li p ap menm pran twa segond menm pou l ekri l. E sa l ap ekri an si tèlman byen chita, avèk yon seri de pawòl frapan, wap regrèt ke w t al lekòl. Kounye a la, yon timoun ki lekòl yo ta ba l fè yon èse, se si l vle li menm li chita li fè l, men si l pa vle, ebyen l ka fè sistèm AI an fè l pou li. fè èse a de kòmansman jiska finisman e ki pap menm pran 15 minit ki pap pran 10 minit pou ai sistèm nan li menm li fèl men senpleman tande byen sa nap diw lan la men senpleman nou mete pwen sou li men senpleman ou pral gen pou revize sa ki ekri an paske chak ai sistèm yo de chatgtp ki menn sòs lan.

E Lexica, ahh ki lòt ankò? Gen yon pakèt bann lòt ankò k vin parèt men Midjourney is the main system. Fò w konn ekri pou sistèm ai la ebyen ka ede w a sa ou bezwen an. Eske sistèm ai la li an kreyòl oubyen li an fransè? Wi w ap jwenn li an fransè men kreyòl lan li poko avanse twòp sou li. Sa vle di tout sa w pral ekri, ebyen li oblije an anglè. Men kòman w kapab fè? N ap di w sa, ou menm k ap suiv live sa a, paske yon bon live ou pral jwenn anpil moun, ebyen ki ap tande l. Paske, nou p ap di sa, paske anndan Padkas la, tout moun ki sou Mèt a Konpa, yo vle konnen. Sistèm AI an, Pa gen yon bezwen fè la jou jodi an la ke w pa ka fè l ladan l. Se la nou pral pale ansanm avèk Carel. Tout moun di e Fantom is the father of the uh rap kreyòl e tout moun nèt lè y ap pale e Carel is the non uh is the number one Haitian on technology. Se sa tout moun di. There is Gen kèk lòt nèg ki dèyè um like behind the scene ou pa janm tande. Nou tap swiv yon live ke Carel tap pale ladanl Carel te mansyone autotune se sak fè nou mete autotune la. Gon seri de bagay ou bezwen konnenl avan w pale de li. Li enpòtan pou konnenl avan w pale de li. Uh ou son ou son influencer ou gen pil moun kap swiv ou lè sa ou bezwen

nan sistèm recording lan kap rekòde atis yo ka konn sa nap pale lan la. Autotune nan ou ka pran nenpòt atis ki pa konn chante ou fèl vin devni yon atis avèk autotune senpleman. Se tankou ou te ka pran Djouly, ou te ka pran Blondine, eh ou te m pa di Flo ou ni Florence tout moun sa yo, ou di ou bezwen yon bemòl nan vwa moun sa yo. And then pandan yo chwe yon mizik, se pa nan tout mizik lan tou ke ou kapab mete autotune. Ou pa ka mete autotune nan tout mizik lan. Gen kote ou mete ototoun nan mizik lan. Nap pale la, mesye gen studio yo, tankou Ti Harold yon bann lòt ankò, yo ka demanti m nan sa. Ou pa ka mete ototoun from from depi kòmansman jiska finisman nan mizik. Sa vle sa mizik lan li pral parèt bored. Se tankou ou te di banm fè yon eletrik, yon eletrik mizik. Fè yon eletrik mizik is two different thing. Li de bagay ki diferan. Ototoun nan se on bemòl anndan vra moun sa ki pa bon ann di ou byen de on on on on on on vire tounen anndan mizik lan anndan nou di banm si m lage ototoun la l ap chanje l ap bèl wi si m lage ototoun la e si w ap wè ebyen ototoun plis ale nan eletrik mizik ansanm avèk e anm ansanm avèk e e e pop mizik tout sa yo men pa vle di li limite de sa.

Autotune ansanm avèk AI system nan 2 bagay ki diferan. Lè n te tande Carel tap pale de Autotune e pou konpare Autotune ansanm avèk AI, m di oh Carel wi kap banm pawòl sa. Petèt yon lòt moun ki ta ban mwen l. Paske tout Ayisyen nèt nan fè zen sou Facebook, sou YouTube, sou tiktok yo pa konnen egzakteman de ai sistèm nan de sistèm ai an yo pa konnen l e nou wè gon ayisyen ki avans anpil e premye fwa n t al tonbe sou misye k t ap pale sou ai an e se te Laurent Lamothe sou paj youtube li m wè misye t ap pale de

Li te on on ultra photo. Ou ka upscale li with AI. AI, si gen anpil atis a ayisyen yo la ke w pap jwenn yo inside the AI system si w tape non l ebyen pou l monte. M tap fon m tap fon on prezantasyon yon lè. Sistèm nan si tèlman avanse. Mwen pran yon foto. Jovenel Moïse prezidan ansyen prezidan Jovenel Moïse ke nou pa rete sou wout li poum te fè foto sa li pale lèm antre l anndan sistèm nan ai sistèm nan dim non ou pa ka fèl paske misye is a high profile ou pa yo pap ka fèl men m gen lòt sam ka fè poum jwenn aksè ansanm avèl. Menm kote m ale de premye sa AI system nan di m nan, m respekte de premye an. Ke m te ka fè plis eksè anndan sistèm nan and then pou m fè foto an li pale. Men l di m non, misye s on high profile. M paka fè foto misye pale, ai sistèm nan paka fèl ban mwen. Men menm kote an ai la banm opsyon tou wi. Li dim han ou ka ale pi lwen and then pou fè sa reyalize. Jodi an la Ayisyen plis chita pale pale paske yo gen moun depi yo pale moun nan di oh se sa m te bezwen wi men moun nan tou pa bezwen al chèche plis labib pa tap konsa non pou labib te gen sak rele referans lan lè wap li yon vèsè ebyen wap pran yon ti ekriti ti ekriti sa ka mennen w yon lòt kote ou ka soti nan jenèz ebyen li mennen w jous nan apokalips soti an nan apokalips ankò retounen w nan jenès ale nan nonm nan tout lòt liv ki anndan labib yo sa rele referans pou moun k ap li ki vle konprann, ebyen l toujou ale tou de referans yo lè l ap li. Pou tèl bagay ke w ap pale, ou s on influencer, ou enfliyan, lè sa a, ou dwe abòde pwoblèm nan jan l ye an. Eske Carel pa t konnen mechanste se manti l t ap bay Wi Carl te konnen Mechanste ap bay manti. Si w al swiv entèvyou an, Mechanste te si tèlman fyè li klè de tèt li. Kendrick Lamar, nou pa di konsa ke oh Kendrick Lamar pa ka featuring ansanm avèk Mechanste. Mechanste, Mechanste se yon big rapè li ye, paske endistri mizik ayisyen an, se trennen l ap trennen. Men men men men nèg sa yo e e e nou gon nou gen nèg kap òganize festival yo tou nèg sa yo pa pa janm envite nèg sa yo yo menm kòm anndan rap kreyòl lan e e e e e si nèg kap fè pwogram e kap kap fè festival yo te envite nèg rap kreyòl yo ou tap wè yo gon on on festival ki pi bèl ou tap wè yo gon festival ki pi bèl tankou pran pran on nèg tankou an an E e ahh instead wap pran Baky kap vin desann dèyèl la jwe jwe playback nan nan program kew ta pran mechanste lage mechanste kew ta pran kolonèl bon men bon kolonèl ou ta pran kolonèl lagel nan festival pou lap kraze festival lan ou ta pran ahh king sweet bon king sweet li menm bon map gade nèg sa la m di nèg sa son misye son son son on on on on on atis ki prepare fanbase li an piblik li an Yo avèl Kom atis wè ayisyen wè pral vole nan foul e pou foul la kenbel pou m chonje te gon atis ayisyen ki te li tal patisipe nan pwogram sendomeng li te voye mayo l anlè ebyen pèp dominiken an te pran mayo a li rive ayiti nan pwogram li voye mayo l yo kite mayo a tonbe atè Pou di pa Erol Christophe ou byen Joel Theodore youn nan yo menm apre sa li te pati lal natiralize nou lòt peyi lè li te fin fin jwenn tretman sa an Ayiti ke lòt peyi ke lòt kote ke ke yo te resevwal byen. Fòk on istwa mizik lan pou ka pale sa. E youn nan youn nan de chantè sa. Se sò se sè Joel Theodore ou byen Erol Christophe youn nan yo sa te rive. Pou nèg ki anndan mizik lontan petèt nèg nou menm ki nan mikro sou sou ki ap di nap pale de HMI nou ka dim kiyès li kiyès nan 2 atis sa yo ou vin jwenn yon HMI ebyen nèg la ka bay manti ladan li ka di nenpòt sal vle pa gon HMI pa gon òganizasyon e yon moun ki pou ke Carel ap konpare Auto-Tune ansanm avèk AI Auto-Tune

Pote rektifikasyon, bay, bay, bay verite an. Tout bagay kounye a, tout sistèm yo kounye a la, they bring the ai system anndan l. Yo pale de ai system anndan l, w ap tande yo toujou ap pale w de chatgtp. W ap toujou tande y ap pale w de chatgtp, an, an, an, ou pa bezwen al anndan, inside, de chatgtp pou al fè anyen, and then you can bring the chatgtp inside your program. Sa vle di ou vin jwenn, ebyen ni ni Facebook, ni TikTok, ni Instagram, ni ni Google, e e a ni Bing, tout nèt is all about AI system. Tout tout se AI. Kounye a la wap tape yon bagay nan telefòn ou, si w gen iPhone, ebyen tout, ebyen antre dan ai system. Wen tou antre de ai system anndan l, w oblije di l ansanm avèk de chatgtp. W oblije di l with the chatgtp, cause the chatgtp is the main source. Is the main source. Si w bezwen konnen plis de AI system, nou pral gon paj nou pral gon paj YouTube ke nou pral bay nou pral nou pral bay demonstrasyon kijan pou travay ansanm avèk AI system nan. Si w bezwen ekri yon bagay kijan pou w fè l. Li mèt se t an kreyòl. Si w bezwen ou bezwen an fè yon videyo pou pou TikTok pou pou pou Instagram ou bezwen ekri the title ladan l pou pou gon title ki accurate pou gen yon yon hashtag tout sa ki accurate pou poul ka rive sou moun ebyen nou gen pou nal nou gen pou nal bay tout leson sa yo nou konnen ayisyen pa prè pou aprann yo senpleman prè pou fè si se zen ebyen yo prè pou zen an ebyen pou zen an kapab kontinye ebyen se sa ke yo prè pou li the ai system ayisyen dèyè ladanl pandan ke tout lòt nasyon lòt zòn zòn ewòp lan zòn a an an an di mwayennoryan ebyen ti endyen an li menm lap touye k tèt linèt ap ap making big money with the AI system just yon moun ki te konn ekri yon liv lontan moun sa moun sa te konn te konn pran te konn pran anpil tan pou l ekri yon liv li konn pran 2 3 zan pou l ekri yon liv kounye a with the AI system on a 45 minutes one non non nan inèdtan nan 45 minit ou ka ekri nenpòt 10 paj liv with the AI system. But senpleman nou nan mete sa nan mete sa nan mete sa kòm yon kle senpleman ou pral gen pou analize tèks yo lè yo fin fèt pou wè eske yo tonbe byen bon menm menm kote an gen chak pwogram yo oubyen chak nèg yo kap antre dan AI system nan dan the chatgtp anndan nenpòt sa ke yap antre an ebyen yo yo eseye pou yo wè and then bring the best of the best and then pou yo ka bay epi kounye a gen chatgtp i think chatgtp Faux print konbyen m kwè yo pa gen tan nan faux print something. Konpitè a rekonèt, konpitè a rekonèt tout sa ke w ap fè. Pa egzanp kounye a la gen gen nan Google Chrome extension nan ou ka antre chatgtp inside the Google Chrome extension. Pa egzanp m gen anndan konpitè m nan la inside the browser m gen m gen on pa m paske mwen m ap sèvi m gen plis eskize nou plizyè tip de software ebyen ke nap sèvi la with the AI system and then si m bezwen ekri yon bagay la li kap korije l ban mwen oubyen m bezwen fè tèl bagay kap chaje the right kap chaje bon tèm nan ebyen pou mwen sa m pa bezwen fè anyen sèlman ekri l and then and then di l sa m bezwen an pa egzanp m bezwen pale de de de Ayiti m di l konsa ke m bezwen poul poul poul poul poul ekri yon script pou mwen de Ayiti. e ki ane kem bezwen l lan lap ban mwen egzakteman sam mandel la paske mwen mwen direktel mwen dil sa kem bezwen an se sa ke ai sistèm nan bezwen sa vle di fòw ka ekri fòw ka ekri fòw ka ekri anglè sa vle di si ou pral ekri kreyòl ba li ebyen lap di w an an si w ka ekri anglè an ebyen lè sa ou direkte ai sistèm nan men kisa ke w bezwen and then li pral fèl ba ou lap fèl exactement jan komandel lan ou di ou bezwen yon love letter pou voye bay madanm ou lap fèl pou ou yon bèl yon love poem pou voye bay girlfriend ou ou wap fè k file a ou bezwen yon email pou voye bay yon moun ok pa egzanp yon moun voye yon email pou ou ou di konsa ke ok m bezwen repons lan ou di AI m bezwen repons pou Jean Pierre m bezwen di misye konsa ke ahh lajan l te dwe m nan m bal 5 jou pou l voye l ban mwen the ai system will do it ou wap ekri l an anglè oubyen si w bezwen translate sa w fè an kreyòl lan, al sou Google epi tape Google translation and then wap translate li an anglè an kreyòl pou anglè ebyen lè sa w antre l anndan sistèm AI lan ebyen nou gen pou nou moutre w sa kijan pou w fè sa ebyen ou ou vin gen yon lèt an anglè si w tap ekri l ou gen yon email an anglè pou w voye bay moun ke wap voye l lan kenenpòt biznis ki ta voye yon email ba ou ou bezwen bay yon repons a email lan ou pa bezwen al ekri anyen kounye a la Avèk AI system nan kounye a, ou ka ekri tout bagay ke w bezwen fè. Sa Carel bliye di w, Carel bliye di w konsa ke inside the auto tune, ebyen auto tune, ebyen kounye a la, paske AI system nan, li, tout moun ka mete men sou li, ebyen auto tune li menm ki bezwen pou l avanse plis toujou nan teknoloji, ebyen auto tune di konsa ke bon, AI system is a new trend, ebyen kounye a la m pral antre the system AI a inside auto tune. Men auto tune pa AI Ou toutoun pa AI, ou toutoun ta deja rele tèt li AI e ou toutoun pa AI. Tankou kounya lontan, lè pou te fè yon dizay inside Adobe, ebyen ou te bezwen pou koupe foto, kounya la you don't, ou pa bezwen sa, just one click Abdobi photoshop li fèl ba ou with the AI system inside of it. They bring AI. Yo vin mennen AI anndanl men AI pat anndan Abdobi. Paske Abdobi wè li pral pèdi anpil kliyan. Anpil kliyan Abdobi pral pèdi ebyen paske ou genyen Canva, ou gen yon seri de lòt ankò they bring the AI. Ou gen yon pakèt bann lòt software the yon seri de apps aplikasyon they bring AI inside of it. Sa vle di ou ka remove yon background nan foto byen rapid with the AI system. Se sa ke nou bezwen nou bezwen w konnen. Anndan mèt a konpa nou menm, nou vin nou vin pote yon bemòl, sa ke nou vin pote a, nou vle w konnen l. Si w pa konnen AI system nan, ebyen ou gen gwo pwoblèm sè jou isit. AI pral fè moun pèdi travay tout sa. AI pral fè moun pèdi travay. AI pral fè moun pèdi travay. ni nan sekirite, ou wè kote an, pa egzanp anndan kèk kay wap pral antre, ou panse e moun ki pral pale ansanm avèw, de sistèm pral kominike, ou gen Amazon Alexa, ou gen eh, ou gen a a Apple ki gen Siri, tout sa se te yon, an di yon debi, yon debite, yon debitan de. AI. Lontan nou te konn ap sèvi avèk sa k rele text to speech lan. Text to speech is a AI ke moun potko janm ann di dekouvri l pou te ba l non sa. Anpil moun poko janm dekouvri l. M sonje lè m fèk kòmanse nan medya ke m pral moute online, te gen yon konpayi ou peye l 2 dola and then to do the jingle pou ou, pou l fè yon jingles pou ou. Ou selman tape and then yo fel pou ou chwazi ki tip de lang lan and then yo fel ba ou and then menm kote a banm and then ou deja fè ebyen reklam ke ou ta vle fè pou moun nan with the with the text to speech. Ebyen AI lan is all about texting to speech And then ekri text ekri nenpòt nenpòt script ke w vle ekri a ekri nenpòt foto ke w vle clean nan ou vle transfòme foto a a on lòt jan ou vle fè moun sa on avatar ou fè ou tout sa yo it's AI lan vin antre nan mizik tou sa vle di nèg la ka pran m ka pran pran pran Walclef m fè l chante inside the AI san l pa patisipe anndan. mizik la mpa janm rankontre ansanm a misye. Mechanste ebyen pa vle bay tout moun yo verite a kounye a koz de Tony mix li menm men Tony mix li menm jan Tony mix eklere pou Tony mix dim li pran nan scam menn Tony mix tout nèg sa yo tout yo gen pwoblèm Tony mix jan jan jan nou fre jan nou frekan pou nou tout nap di nou pran nan nou pran nan nou pran nan scam nou twò eklere pou nap pran nan scam pou nap scamming. Let people scheming you guys man nou p nou trò nou trò pran pòz nou trò angran pou nap pou nap pou nap pale Tony mix pa pale de yo te scam ou m konnen etazini vre yo ka scam nenpòt moun men ou trò eklere ou trò pran pòz ou pou pral ki pou pral pale oh yo te scam ou paske nou renmen nou p nou pap deal ansanm avèk ayisyen non si ou t konnen yon lòt ti ayisyen k konn ki konn fè DJ si wap fè pwogram ou pa pral envitel men wap chèche yon lòt nasyon pou vin envite. Se menm jan, sa k fè w wè pastè Grégory pral fè yon mach, ebyen Ayisyen pral leve kanpe, e si se yon blan k te fè l, ou t ap tande yo tout, o, blan sa a, li nan avantay nou wi, blan òganize pou nou. Nou pa konn sa n vle. Nou se yon influencer, ebyen se A. Piblik ke n gen devan n lan, se ba l bon enfòmasyon an. Pa ba l difòmasyon ki pou satire brenn ni. Lè l vin tande yon lòt ki konnen l ki ap pale l de li, enben, li santi ke se an pa anyen moun nan ap di l, paske w gen tan satire brenn ni. Ou gen tan satire brenn ni. Pa bliye sou Meta Konpa, nou vin pote yon bemòl Inside the HMI. W ap jwenn nou sou. Spotify Podcast e sou Spotify Degatv Jodi an la nou tap pale de mechanste Carel kap bay moun pawòl kremòl with the new system which is AI Mèsi a tout zanmi ki tap swiv nou. Swiv nou nan tout shot ke nou va lage yo, like yo, share la lòt moun, paske nap pote bon enfòmasyon pou ou. Babay, se te yon live ki vin jwenn ou gras a Meta Konpa. Mesi a tout zanmi. Babay.